Pitit fi Salim ki pou fèm nan kont avèk yon pakèt jèn gason isi m pa ta kwè se avè nou pou m ta vin nan kont la ok ou di alèz pou pitit fi sa baz m prè m janbe dife wi wap pale avèm wap souri kòman pou t manje pa nou.

Kokayin nan te bon fret li. Shit. Yo vini my nigga. Sak gen la men. M pa se ou non men. Sak regle men men. Shit. Fok ou tou lwa bay sa e. Non men. Ba ou te ka tirem la pou. Pa enkyete w men.
Tet mwen dekontrole men. Ou konnen depi m fin rale ti bagay sa la men. Tet e gad misye gen 5 tet. Ou pa ka rale poukisa w rale. E ti moun ou ye. Ou pa ka rale poukisa w rale. Ou fin rale ou wap vin. Silans.

Ya kòm se kòm kòm ou pat konnen si se li men apre sa ou ta tap pot katouch anwo kòm anba. Ok. Si se yon lòt moun ki tap pase m te jis kite l pase antre kisa w tap di? Non m tap gentan blende mouda l a katouch lèm te fin tire ou nan menw ou tap pran katouch. Pandan se tan li antre kounya m fè atak la sou li m pa menm konn kiyès li ye kounya ou kont mwen pou sa pa vre? Pa bliye Yon boss ret yon boss. Ou pa gen pyès rezon pral chèche deranm la. Dakò? Asepte w koupab. Ok. Mesye, afè kokayin sa se mwen k pral sere. Sa vle di, nou menm mesye nou mèt ale. Enben nou tou a nenpòt nan nou ka sere. Non, pa gen bagay konsa.
Pa gen bagay konsa. Pase wè, lakay mwen menm li pa gen rat, li pa gen sourit. Yon bagay ki pi rat nan lemond li pa lòt ke fi, m pa gen. Ou konprann? Se fi k pi rat nan lemond.

Sa vle di. Men misye pran moun egal avèk vre. Sa bòs la di se sa. Sa vle di, wè kokayin sa? Silans, kite m pale. Wè kokayin sa, lè m fin separe.
O o a monchè men bon m di w, ay la men Bondye fè m bagay kaka w la. Lè m fimen yonn la, genlè yo genlè met yon bagay ladan l ki manke eklate sèvèl mwen. Se sa ki bon an! Yo, wè avèk sa, de chans. Swa nou fè vi nou nan prizon oubyen nou rich. Kilè m vin devanm nan la? Mnje fò tout nèg yo la sa vle di bòbwè nan jou yo kap vini la nap fè yon reyinyon kòmanse mone kòmanse pase fè mesaj la pase di nèg yo nou gen lontan yo pa wè yo nan baz lan pou yo vin nan baz la pou nou ka separe si m vin ak kouto m di m vin koupe gato a menn ti chèf tout moun paka di m vin ak kouto m vin koupe gato a m pran pa m nan pa plen paske m renmen bagay map goumen lontan ok mesye pa gen pwoblèm mesye pa gen pwoblèm mesye nou tout ap rejwi men sèlman men fòt konnen se mwen ki tal pase mizè a.

Mwen ta renmen nou rete swiv avèk ti bout videyo sa. Se nan menm pati sa Fredly tou tonbe damou pitit Mike Sou a. Mike Sou ki se yon jèn gason ke nou konnen ki rayi Prince Fridley e Fredly li menm ki se ti frè Prince Fridley. Ann rete swiv istwa sa. Pou n wè kijan l ap fini. Kenbe li pa kite l ale. Ou ka pran pòz ou gen pou bliye l. Poutan chak jou w ap kriye. Gade m gen bagay nan men m. Bon sa Jan m renmen kokayin. Jan m renmen kokayin. Kokayin Epa bagay m renmen an. Ahh Luan ralo cheri. Yow m paka konprann misye non. M paka konprann misye. Frè m nan fin fè tout sakrifis sa yo pou l ka vin avèk kokayin nan, misye ap vin di pou m ba l sere l. Misye genlè pa byen nan tèt. Si m se m ap gaye kaka l isi a. Ahh.